Lè Mòy deside tout bon vre mete pwa l nan balans lan pou jete Alix. Moyiz Janchal? Alix rele Mòy. Men Alix la mantò anpil wi. M pral ba w yon istwa sou kesyon eleksyon Okap. Alix rele Mòy, li di Mòy, Bon pandan ke m panse se ou m pral sipòte kòm kandida a la prezidans, men se ou menm K ap met tout pò nan balans lan pou jete m. Ou rele sa mantò frè m?
M pral di w mantò a aprè. Ah ok, m panse se sa w rele mantò a. Ban m tou bon mantò a avan. Ban m mantò a.
Misye di mò eli l genyen kòm kandida laprezidans nan Nò. Li di Kelly Bastien se li l genyen kòm kandida laprezidans nan Nò. E sa k wap wè nan dènye moman yo Kelly, Kelly nan pouvwa wi. Ou mande, mande Kelly, mande pou w wè si w wè kot Kelly ye. Ou pa wè nan dènye moman yo Kelly se youn nan moun ki t ap kenbe PM nan? Ki tap re Kelly, Privert, Mèt Céant. Ou pa sonje 3 moun sa yo se yo menm ki te ap mache pale nan radyo pou kenbe PM nan? M pral m pral chache yon deklarasyon Mèt Céant. Pase Mèt Céant m pral dènye dekla dènye entèvyou m fè a Mèt Céant m pral chèche l pou li. M pral chèche l pou li pase l te di m fòk PM nan rete nan 3 mwa men ki direktiv pou l bay dayè si sa pa fèt li menm tou lap di PM nan fò l ale. Ono m pa sonje kilè m fè entèvyou a non men prèske peryòd ti 7 yo. M pral chèche l nou pa menm pè map jwenn li. Alix di Moy li gen kòm kandida laprezidans. Li di Kelly se li l gen kòm kandida laprezidans. Li di Johannas Gay se li l gen kòm kandida laprezidans. Li pran yon rektè ki se prezidan dè rektè UPR yo dan le nò. Sa m ap di la a enpòtan. Prezidan komite UPR yo, prezidan rektè yo, misye pran l fouye anba bra l tou, avèk lide opwen ou l ka met moun sa yo nan sitiyasyon difisil, li ka menm fè yo ale dozado. Donk, lòske l di Kelly li genyen, li di Yoannas Gay li genyen, li di Moy se li l genyen, li pran prezidan komite rektè yo pou l fouye anba zèl li, w ap konprann kòman l jwe sou tablo, li bay chak moun sa yo mantò pa l. Mentnan, lòske l rive nan sitiyasyon Mòy bezwen jete l la, Mòy di misye, misye rele Mòy, li di Mòy, pandan ke se ou m genyen kòm kandida a la prezidans, men w ap met tout pwa w nan balans lan pou w jete m. Fò nou fon chita. Mòy di misye l p ap chita avè l pou kò l. Radio Mega. Didi mande Moy konbyen moun lap vini, Moy di lap vin a yon moun. Misye di l pap tap vin pou kòl tou fòl vin a yon moun. Moy chwazi Ernst Mes Amours, PM nan chwazi Wilner Joseph.
Alyen. Yo 4 la nan rankont lan. Rankont, diskite, rankont, rankont, rankont. Men. Misye gen 2 nèg bò kote l ki gen yon misyon fragmante ekip politik moun. Lan sousi pou fragmante ekip politik la, misye awoze Vètilè byen awoze. W ap wè tout desizyon Vètilè pa janm siyen. Tout desizyon ki gen rapò a jete PM nan Vètilè pa janm siyen. Gen yon dènye moman k rive, mò y ap jwe letou pou letou. Moy leve l ale kay Vètilè, sizè nan maten. Vivi Mitchell la. Moy di Vètilè, se mwen ki te mete w. Mwen mande w yon bagay, n ap jete PM nan. Nan boul fi, ou wè Moy mouri, bagay sa ki touye l. Nan boul figi Moy. Radio Mega.
Vètilè di Moy li pa ka trayi Alix pou li.
Alix vin pi alye Vètenè ke Moy men. Men l pran swen l vre.
Li pran swen l vre. Men gon lòt bagay tou pou konnen Romanes. Anpil nèg konnen yo pa janm byen kòmanse a Moy pou yo byen fini a Moy. E sa k fè yo toujou pran kou, kout mal taye devan yo tou. Ou pa konn swen sa m vle di w la non. Nèg la konnen si l pa ba l kou sa l, Moy ka vin ba l yon kou pi devan. Ou konprann? Kounye a Vètilè, Vètilè di Moy li pa ka, li pa ka trayi Alix pou li. Sou wè Moy mouri pawòl sa k touye l. Moy di enben ok. Kounye a pandan Moy di ebyen ok a, kounye a Moy al gade si l ka mobilize fòs li. Moy pa vo sa l te vo deja. Non, non, pa menm bagay la. Pa menm bagay la. Mentnan,
lefèt menm misye met tout pwa l pou l te jete Alix, Alix di l ap koresponn a Moy. Li rive yon kote l di Moy, m pa gen pwoblèm avè w si w vle antre nan pouvwa a. Men 7 kestyon w ap met moun nan pouvwa a, apre sa pou w ap rache rele anmwe e ba ou a, pa gen bagay konsa. Li di e Moy sa, li di e Claude sa. Fò n pran responsablite nou. Moy oblije ret dèyè.
Pase li menm li p ap parèt konsa pou ou. Pase fò l toujou montre li bò kote pèp. Kounye a Vètilè di pa gen pwoblèm.

Men pandan Vètilè fè pouch l ap gade kiyès li ka genyen. Paske fòk n dakò nèg sa yo pa kandida. Yo pa ka kandida. Yo pral pran de jèn ti gason pou yo kandida. Ki enfliyan. Yo pral chèche de moun ki enfliyan. Mentnan, gen yon jèn gason tou ke Vètilè leve atè a. Radio Mega.
W ap pale de?
Kenòl Janvye.

Li te prete on kòb nan FDI pou l gen lokasyon machin li. Gen on pakèt rankont l avèk nèg sektè prive. Li negosye afè pa l. Li fè afè pa l. Pandan l ap fè afè pa l, l ap fè di pousan nan pa Vèti, li al fè katreven di pousan nan afè pa l paske li menm li gen lide pa l. Lide Kenòl se kandida pou deplite Plezans. Vètilè te gen

Paske Eben di lap prepare kandida te bon yo di men li pap fè pwa sèlman. Eben di lap prepare kandida l o sena, Kenòl pou plezans. Donk vin fè ke Mòy, Vètilè, Ben di e Kenòl fè plizyè ekip. Men tout sa Ben di a Kenòl ap fè dan le Nò se anba lobedyans Wilnè ak PM nan. Radio Mega.
Kounya donk vin genyen kan Bendy Kenol la avèk Wilner EPM nan vin gen 2 bagay Vètilè te gen laba yo kase dan Vètilè sinon yo kite Dine pa nan men l sèlman epi de kote k gen bagay Mòy tou PM nan p gad si l ka retire yo. Non paske l te klè avèk Mòy.
Anben l te klè Parèt avèk tout kò w. Donk men kouman bagay la ye. Non men kounya ou pa ka men tou lè w gade byen tou ou pa ka p nan pouvwa Depi le mond e mond. Depi sou tout. Non, vòt mwen klè.
Non, li pa ka konsa.
Nou pa, ale di gen yon bagay nou pa ka aksepte nan politik la ankò tou. Nèg la gen pòs isit, gen pòs lòtbò epi depi yo pale avè l li di w l pa gen pòs, alòske yo konnen w ap koupe rache. Imajine w Mòy gen Vètilè, Mòy ankò ap denonse CPT. Bon bagay sa yo gen twòp blag ladan l monchè. Enben yo di Mòy bagay la va vin nan menm sak la. Egzakteman. Kounye a, si w ap parèt tout kò w, fè menm jan avèk anpil nèg, On nèg tankou youri k gen moun nan pouvwa a, nèg tankou lanbè k gen nèg nan pouvwa a, tout moun konnen yo gen moun nan pouvwa a, nèg tout lòt nèg ki konnen yo gen moun nan pouvwa a, yo konnen yo nan Gade si pouvwa. Josué la pou mwen Rodolphe.
Yo konnen yo nan pouvwa a, Alix la ou madan samedi. Ou konprann? Ou pa kap montre ou nan pouvwa a, ou pa nan pouvwa a, alòske ou gen pòs, ou gen ministè, ou gen reprezantan. Wap pase moun nan jwèt kounye a ou pran tout pèp ayisyen pou makak, ou pran fig wap met nan bouch yo. Donk ou wè sou pwen sa a m dakò. Siw nan pouvwa sa a, koman w t ko ladann? Si w pa ladann ou pa ladann tou. Nan ka sa a, si w pa ladann, ou tou montre w pa ladann. Pa gen kesyon kesyon w ladann wap mete kouvèti sou ou a. Bon e gade, wè la, la m resi dakò a premye minis ou an.
Premye minis mwen an? Wi.
Premye minis mwen an? Premye minis peyi a, premye minis ou. Jodi a la si w si w al fè yon bagay la sou ki sou ki premye minis ou fè l? Si w fè yon timoun la sou ki prezidan ou fè timoun nan? Malerezman nou pa gen prezidan kounye a yon vwa n gen yon Si w Bondye. fè yon timoun la vre sou ki prezidan w sou ki prezidan w fè timoun nan? Sou prezidan Alix Bondye Fils-Aimé. Ebyen depi lè Jovenel Moïse vin mouri an la mezanmi bagay. Ou wè depi kèk tan gon gon slogan ou gade sa Jovenel vè di? Wè wè wè. Gade sa Jovenel vè di. 10 zan pa gen eleksyon nan yon peyi e n pa konn kilè nou pa konn kilè ap gen eleksyon. Non men, eske Alix trayi Vertilaire? Lè map di trayi a, pou trayi fò te gen yon relasyon a moun nan. Vertilaire te ka panse ke li gen yon relasyon serye avèk Alix, men Alix pa bliye. Men sa fè map mande, m tap mande w, m tap di w talè a kote Mantò a ye. Lè nèg yo ap fè politik, yo bay blòf, Romanes. Nèg la ka chwazi di bon, menm Moy tou, Alix ka di l jodi a, se li kap kandida l. Ou konn konbyen moun Moy blofe nan sans sa tou? Sa vle di jeneralman lè nèg yo ap fè politik an Ayiti, Yo gen dwa menm di se ou menm menm y ap voye a. Nèg la e konsa yo pran politik. Yo pase la yo ba w manti, y ap chèche alye, vwala. Lefètke y ap chèche alye, yo bay tout moun menm pawòl la. Nèg la rive nan pozisyon l konnen w ka jete l, l ap chèche alye, li di se ou k kandida l. Si l pa ba w mantò a, bon èske l pral kanpe nan figi w pou l di w kounye a la, Li pap vote w oubyen w pa prezidan l. Pandansetan l konnen ke w ap jete l, w ap travay pou jete l. E Romanes, an nou klè. Alò pou m konnen w ap travay pou jete m, m pral rive devan m di w pa kandida. Okontrè, se mantò a m ap ba w menm. Paske nèg yo lè y ap fè politik, depi yo bezwen rasanble moun, yo bay tout moun menm pawòl la, nou konn sa deja. Ou konprann? Kounye a, lè m ap gade de trayizyon, pa, padon, padon, pawòl trayizon an, m ka plis ale l vè Vertilaire Emòy paske moun sa yo te gen yon relasyon avan menm li te voye l reprezante nan cpt a. Kounye a, se pandan Alix li menm li vin Premye Minis lan, li kapab vin devlope yon relasyon otre avèk Vertilaire, men se prèske nan fen manda Alix, nan peryòd jete a, se sa k fè anpil moun te panse lè Gilles, paske pa bliye mesye sa yo e, e, ekip yo te fè wi, mesye BNC yo. Se te Jil, se te Vètilè, kiyès lòt la te ankò? Smit. Smit, se te ekip moun sa yo te toujou fè. E pa sak wi, Alikson bay yo bay. Egzakteman, sa vle di, depi youn pran yon desizyon, tout moun te atann lòt de yo pase se yon ekip yo te fè. Se yon ekip bnc, yo tou met tèt yo ansanm. Dwat.
Anèl Belizè te gen yon reyinyon pou l ale Wazis. Te gen pou l ale Oasis avèk depite Geneste. Padone m m al lakay mwen m pa konn kote l fè. Epi lè m rive gen yon nèg ki di m, y arete Anèl wi. M mande ki kote? Yo di m Oasis. Ou di yo manke pran Anèl nan radyo a? Se yo t ap vin pran l la.
Se yo t ap vin pran l la?
Ou te tou la avèk Anèl. Yo di yo manke vin pran Anèl devan pòt la?

Nèg yo di Maritane li m di e vre bon m mande epi m rele yon nèg m di kote w ye li di m oasis la m di oasis li di m wi m di wè w e pran Anèl vre li di m wi epi misye m di ban m fè a m di retrase fè a ban mwen Anèl li men sa nèg la eksplike m Anèl te gen pou l al rankontre Jeneste Anèl rive Anèl depi l yon kote l ap pale tout moun nèt ap tande. Li rive li salye 3 moun, sou yon tab te gen Ricardo Fleuridor, te genyen Vancol Osnel ki gen vant bèf enfo. Ok. Nan yè vandredi, misye te a Pascale Adrien nan otèl la tou. Ok. Ti Youri te tou prè a, sa pa pale vandredi, e ke li vin pran randevou a avèk Geneste a 3 zè. Sa vle di li fikse randevou a vandredi sa, vandredi swa, vandredi aprè midi lè l nan Oasis la a 3 zè pou demen samdi a. E ke lè nèg yo rive, Anèl te chita. Li salye van kò l, xyz, epi l di Rikado m gen yon bagay pou m di w, m bezwen w. Rikado kite chèz kote l t ap pale a van kò l la, li fon ti apiye, bon resto yon ti restoran kote twoubadou a konn jwe a, lè w pral pase nan ti zòn pou al nan BNC k nan Oasis la. Epi yo chita sou yon chèz tèt a tèt y ap fè ti pale. Epi gen 3 nèg BLVV ki pase kote al pase a fòk yo ta vini pase fòk yo ta pou bagay la fòk yo ta pase anfas anèl jan li ye a se kòmsi wap sot anba bò wonpwen an ou oblije pase ou kontoune l pou vin nan plòk nan blòk bò pou al bò bnc a 3 nèg yo kanpe sou kote epi gen 2 nèg ki mache sou anèl men l tèt frèt. Mwen ou priva mon chè. Epi de nèg yo byen lvive epi yo di anèl e se mesye anèl belizè anèl di wi epi li di non se pa li
nèg yo
men avèk anpil sajès san pale anpil gen yon nan de nèg yo k lonje manda li man lonje papye a bay anèl epi anèl gade papye a anèl fon yon 5 segond Ok, banm di 6 pito, m pa renmen 5 segond la. Anel fon 6 segond yo, li wè se yon manda. Misye te chita l kanpe. Epi l di nèg yo ann ale. Epi nèg yo desann a Anel byen serye, y ale yo moute machin nan. Lè y al moute machin nan, gen youn nan nèg yo k rann kont ke ok, yo pran Anel san telefòn. Yo met Anel nan machin nan. Tounen al pran telefòn nan. Yo tounen al pran telefòn nan. Men kòm li t ap pale ak Rikado, lè nèg yo ale a Rikado epi Rikado kenbe telefòn yo. Gen youn ki ale sou tab Anel te ye an premye a. Yo pase nenpòt twa tab. Paske yo pa retni vizaj Rikado a moun li t ap pale a. Apre sa men Rikado li menm chita tou epi l ap pale avan kò l. Tèt li vin parèt bese. Yo mache sou Ricardo yo di, e ou ki tap pale avèl la, Ricardo di wi yo di bay telefòn yo. Ricardo lonje telefòn yo ale. Telefòn Anel yo? Wi.
Epi sa ou tande a tou yo desann. Lèl rive dcpj, li relem. M di m wè Anel bile ap relem epi m tande yo di arete Anel. Elè e pa vre?
Bon m gad ki nan men kiyès telefòn la ye? Li di alo? Li di, Ti frè, sa k gen la? M t anfòm wi. M di, A, pa m tande a retou. Li di, Wi, m dcpj la. M di, Sa w genyen? Avoka l li bezwen, l ap rele avoka l, li pa jwenn, li mande m si m pa gen yon nimewo pou avoka l la. Mwen di, Kiyès ki avoka w? Li di m, Entèl, entèl. M di, A, m pa gen non, ban m mande l pou ou. Epi m al chèche nimewo a, m voye l ba li. Donk, se konsa sa te pase. Men kounye a, apre sa, m pral gade kisa lapolis di li menm. Di kòb pale wi.

Direction de communication de la police di ko. Ya, sa se, sa se nòt de près oubyen kominike ke lapolis mete deyò. Lè lapolis fin mete kominike sa deyò, epi m di tèt mwen y arete Anèl sou manda san pwoblèm, depi lè a tèt Beti cho. Betty rele m nenpòt Betty Milou Ou pa konn yon demwazèl ki rele Betty Anèl Belizè Betty voye voice ban mwen Betty rele m Mesye Romanès lajistis la pap janm bon si e konsa y arete mwen nèg la sesi sela Dènye fwa Betty rele m li te 8 è diswa li di m Sa w genyen Betty M di e rad m sot pot bay Anèl la M di a men wè pote rad ba li Pote rad ba li Li nòmal pote Pote rat ba li. Pote ti manje pou li, pote rat pou li. Men youn nan bagay ki atire atansyon m nan arestasyon Anel Belize an la, se deklarasyon ke l fè avan, avan menm yo arete l la. Epi dezyèm bagay ki atire atansyon m Vanès, Anel Belize te jakmèl. Se tankou Anel Belize di, bon m pa gen avi de rechèch dèyè m, selon sa l di pandan ke lapolis mete avi de, bon m vini menm. Banm vin pòtoprens menm pou m wè ki dyab kap fè m pè a.
Epi l ale wè.
Non men fòl ta vin enskri pati l.
Epwa mwen m wè se se. Fòl ta vin enskri pati li. Li vini la l enskri l. E di pat gon lòt moun ki te ka enskri pati a pou Anel Belizaire menm pou Vanès. Sof ke m konnen ou menm ou panse kòm si Anel tap mawon. E sa k nan tèt pa w. Pa mawon non mawon non.
E sa m di w sa vle di li tèlman konnen ke sa l di a sa l vin di nan mikwo a se sa. Li antre Pòtoprens. Se to nèg ki tap mawon li tap rete kote li a, li pa tap antre isi. Konviksyon m fèt ke yo pat bezwen anel. Kòman l ta fè mawon?
Pou mwen yo pa bezwen anel 1, dezyèmman anel pa stil de nèg kap batay a la polis. Anel pa stil de nèg tou kap mawon. M pa konn kounye ou ka fè aretel ou fèl fè 1 an, 2 zan, 3 zan. Depi nan ti tan pou yo lage menm jan yo fèl plizyè fwa. Sofke anel pap mawon. Bon yo ka plis bezwen anel anndan ke deyò. E ke non men sak pou konprann. Yo oblije al, si yap fè eleksyon yo oblije lage Anel pou lal nan eleksyon. Sa se 1. Dezyèmman Anel di sa w ka vle de li se yon nèg ki fè pè. Son nèg ou pa k dirije l konsa gen de nèg lè w nan yon gouman avè l se rasanbleman n ap fè se se kòman m te ka rele sa se koperasyon se gwoupman oubyen regwoupman n ap fè ou p ap ka mennen anèl konsa donk sa vle di pandan ke w p ap ka mennen anèl konsa menm nan desizyon w ap pran ak anèl la li li li li pa p kòrèk avè w li p ap ret dakò avèk ou. Kounye a, si l pap ret dakò avèk ou, anben lè sa ou oblije al gen kontwòl anè l. Donk kounye a, si l di non l fè yon lòt aktivite ki jisteman gen rapò avèk yon lòt gwoup moun, anben ou ka toujou twouve l gen pwoblèm. Ou ka toujou twouve l pwoblematik. Men yo te voye, m gen kopi manda tou, men pa sa k enterese m. Lapolis di y ap voye li nan pakè, bon m tann pakè a. Tande bon m tann pa kè a epi m panse n ava gade lòt bagay. Men, tande deklarasyon Anèl la, li te kwè ke afè a vin rechèch la son blag pou li. Li di li pa anfas pouvwa. Okontrè, li di se ekip li k la. E ekip li k la.
Yo pa ka arete l. Li pa ka fè konplo kont menm ekip pa l. Sa l di nan emisyon an, li di m li avan. Jan l di l nan emisyon an, li di m li avan sou lakou radyo a la. M kwè kèlke jou alavans nan nou te pran l nan ou te resevwa l nan lakou, se menm bagay sa l te di. Li di l pa ka fè konplo kont ekip pa l ki la. Chedè manti pèp ayisyen an. Nou tande l. Nou tande l wi. Lè Anel fin la emisyon fin a 2 zè mwen menm m ale. M te kite preske militan yo la. Anel vin la avèk nèg yo. Dayè te gen 5 envite. Te genyen 5 envite. Bon Anel te fè 5. Anel te fè 5. Moun ki te envite Panorama a yo.

Li nan tap sa, tap sa son strikti Caleb Augustin genyen primati. Caleb tou primati, tap sa tou primati tou. Se te Carl Salvatory Saint Victor ki nan gwoup inisyativ la, te Reginald Mesidor ki nan TDS. Ok. Epi jisteman te gen Jonas Legerme ki nan mòn. Se te 4 envite sa yo plis Anèl. Donk lè emisyon an fini mwen m ale. Bon, nèg yo toujou vle kontinye deba a. Pase yo tout pap dakò youn aprè lòt nan emisyon an. Ou gen enpresyon menm aprè emisyon an nèg yo, youn anvi konvenk lòt. Epi m kite, m te kite yo sou galri radyo ap pale, m ale mwen menm.
Mwen priye nou an gras e piblik lan al abòne ak zantray e fèm fèm fèm plezi sa. Malera tap travay yon kote yo metel deyò paske lajan mal separe antre patron an avèl e nou konnen se brasè a brasè bagay yo pase mal bon konnya nèg la deside Gen yon eleman fòn konprann fòn konprann malere a. Misye pap ka ounal li pa gen a touche se emisyon l lan poul fè pran poul kapab e poul ka jwenn 2 gouden poul manje nèg la gen madanm a pitit poul okipe. Yo di, yo di Magalie Habitant te fè l kado yon machin. Fò l mete gaz nan machin nan. E bagay sa yo, ou konprann. Yo mande kòb. Kounye a, kòm nèg la pa gen atouche, si emisyon l nan k pou pran, emisyon an poko pran. Lè misye ap fè emisyon an, se 60 moun li genyen, 40 moun. Kounye a, se tout afè nòmal pou nèg la mete tout strateji l atè. Paske Ayisyen renmen polemik. E. Nèg lap mete moun di li men sa pou fè nèg ou wè k pi popilè a atake l. Atake li epi konsa wa jwenn depi l reponn ou lap fè di tak o tak avè w epi lan konsa emisyon w lan pran egal la. Mwen priye nou an gras e piblik lan al abòne ak zantray fèm fèm fèm plezi sa. E emisyon k rele zantray la abòne avèl al abòne avè li pou nou kapab fè mèt emisyon sa jwenn de twa moun an plis pou li kapab pou emisyon ka pran poul sispann jape e ka la rann mwen ti sèvis lan abòne avèk emisyon an e misye a gen plis moun epi konsa e emisyon l la vin monetize epi fesbouk a youtube a kòmanse bal ti kòb pou li pou li poul fè travay la Ou konprann? Egal la e m pa fanatik mwen yo moun ki la yo e m sa pap deranje m lan anyen. Nou mèt abòne a zantray pou nou pèmèt ke emisyon an gen moun an plis. Pou lè mèt emisyon ap fè emisyon an lè l gad anba live li pase l premye premye bagay la m t wè l ap kriye nèg ki pap di anyen k ap di betiz yo plen moun k ap gade yo. Bon vwala ke mwen m ap pale bon bagay w ap pale bon bagay ou gen 20 moun enben e Zanmi k la yo, moun k anba live mwen yo, moun k anba youtube, anba facebook, rann rann zanmi an ti sèvis lan, dayè nou wè tout bagay li yo koupe se kote lap choute sou mwen yo. Sa di donk sil t pale bagay enpòtan eba yo pa gen enpòtans se kote lap choute sou mwen yo se yo moun yo koupe yo lage. Sa di donk se mwen k limyè a. Egal la nan limyè m gen an mwen menm m pa janm yon egoyis dayè nou wè sa nou ka wè sa lan radyo ibo. Tout ti jèn Ralph tout ti mesye sa yo nèt se Bertinie Kimberly e se mwen k mennen yo lan radyo Ibo vin fè emisyon avè m m mennen yo lan Ayibospò dayè m pa menm la ankò wè Ayibospò toujou ap fonksyone mwen menm m pa janm gen pwoblèm pou m mete limyè sou moun egal la zanmi an se yon zanmi l ye l nan près la li gen difikilte ekonomik. Li poko pase epa biyel li gen bay li a gon 2 mwa la li pap touche e sèl kote poul touche se emisyon la k pou pran egal a rann li sèvis la mwen map pran yon ti limyè nan team Roody a m met yon ti limyè sou li al al abòne avèl li e li toujou mande nou pou nou abòne pataje like mo k pa janm soti nan bouch mwen mwen menm fè zanmi an plezi a mwen al abòne avèl li e like. Pataje Pou emisyon lan ka pran pou li pase mwen menm li pa konkiran m sa 2 zè l fè emisyon mwen m di le maten m la egal a si moun mwen yo al tande l a 2 zè pa gen pwoblèm ou konprann e rann malere a sèvis la. Pat la nou menm paske nou te gen pwoblèm entènèt e lè w wè nou ekri nou di pwoblèm teknik lan nou gen pwoblèm entènèt. Mezanmi m konn sak fè w paka fonksyone wi ou wè m pa renmen zen m pap alimante zen pwoblèm teknik paw la rezoud li lakay ou pase pwoblèm teknik paw la. Son pwoblèm teknik ki dòd familyal. Rezoud li lakay ou. Rezoud li lakay ou. Wè se te ou tap plede pale anpil la wè wè mpap di anyen paske je respecte la famille. Rezoud pwoblèm nan lè w fin rezoud li wap remonte live menm jan avè nou. Men rezoud pwoblèm nan.

Kounye a, se pa yo pa vin fè Ayiti. Pa fè bagay nenpòt ki jan. Ou ka gen plen wi. Sa te etone mwen ke lajistis amerikèn pa t pran Badio y al avè l. M panse ke jounen jodi a li enkontounab. Sa ta etone m tou E janm di, m panse lenkontounab pral gon pwosè pou Badio Ozetazini. M panse sa. Yo koumanse ap ekstrade Badio? M panse sa.
Men, fòk ou fòk ou konnen ke tou, lè yo rann vèdik la, vèdik la pa gen okenn kote yo pral ekri pou yo di konsa, n apral jije Badio. Si yo fè sa, y ap ekspoze lavi li. Ou wè? Li ka mouri isi. E pa gen anyen ki ka esplike ke yon nèg tankou Dimitri Ra e Badio avèk tout sivil lagè pa t Ozetazini. Nan pwosè sa a, li pap pè w ap gen yon ka verite ki sòti ladan l, n ap toujou rete sou swaf nou, nou pap konn mobil krim nan, otè entèlektyèl krim nan, otè materyèl la, paske pati finansye a, yo pa fè, yo poko fè anyen ladan l. M ap di yo poko fè anyen, paske kanmenm jij la poko fini avèk rapò a. E. Ekout. Men èske ou panse se se te sa Etazini ap chèche, m ap pale la jistis amerikèn ap chèche, otè entèlèktyèl krim nan? Yo pa t al dèyè l. Wi.
Non, m pa ka di yo t ap chèche. Wi, m pa. Non, yo pa t al dèyè l.
Èske yo t ap chèche l? Non. Èske y ap chèche sa a?
Non, Guerrier. M pa.
Yo pa t al dèyè l. Si yo te vle chèche l, yo t ap chèche l. Pou si Etazini li menm nan ankèt pa yo, Yo retrase tout kòb ki depanse Ozetazini. Kounya Etazini te gen dwa nan debi ankèt la, yo pale avèk otorite yo pou yo di konsa, fòk nou ankete sou pati finansyè a an Ayiti. E kisa k ka esplike, m ap reprann ankò, yon nèg tankou Badio, tout sa w tande lòtbò a. Mwen mete yon moun an defi, kisa mwen te di nan dosye sa a? Ke yo pa site yo e yo pa di yo. Non, m pale de e m pale de Leon Charles. Non l site anpil. M pale de e Badio. Tout ap site. Pase ki sa k pase? Depi w al li mesye, depi w li ankèt dcpj an, Ou wè tout bagay yo. Epi gon lòt bagay. Mwen wè gon videyo ki trè viral sou rezo a kote wap eksplike lanmò prezidan an, premye bal prezidan an pran an etc. Lap sikile an boukl sou rezo a. Deklarasyon sa ke yo te fè nan peryòd sa, mwen kwè ou fè l sou Tele 20 si m pa twonpe m. E se de done ke w te genyen nan rapò dankèt preliminè pnh lan? Bon, alò, gon bagay pou w konprann. Ou gen sa w rele ankèt prelimi, ou gen, alò, ou gen ankèt dcpj a, jan mwen di w, epi w genyen, pa bliye non, mwen di w ke e gen, gen, genyen 5 polisye pou pi piti dcpj ki kite paske yo t ap touye yo. Nou te an kontak avèk polisye yo e polis, jij depè ka, ka al fè konsta nan kay la. avèk polisye e nou wè nou wè imaj ke yo vini avèk li ki montre nou bal yo e pa bliye tou gen yon bagay grav ki te fèt kote ke se te yon chòk pou popilasyon an nou te wè ke foto Jovenel nan mòg la E jiskaske yo t ap, e anpil moun te di ke yo tòtire yo, yo tòtire l. E nou menm nou te fè nou le devwa n al pale avèk e anketè yo pou e nou e te konnen e sa ki rive ki te ban nou e eksplikasyon. Wè, donk alò kounye la ma, kounye la m ap pale w de anketè nan dcpj ki te akonpaye jij de pè ki bay enfòmasyon sa yo e tout sa n ap di yo se de bagay tou wè ki yo montre nan tribinal la sèl bagay nou konnen e defansè defansè e enkilpe yo yo menm y ap yo vle blanchi e moun yo pou yo di w ke se te viv ansanm e se youn nan rezon koute wi nou te refize A, Nou menm nan rnddh nou refize e al temwaye pou e defansè yo. Ou konprann? Pase si n al temwaye yo ap yo yo t ap bezwen pou nou di ke se e Viv Ansanm ki touye e Jovenel Moïse oubyen G9. E se pa vre.